Mwen di yon gwo bonjou ak moun ak tout moun ki sou chèn YouTube Gélius lan e ke sa gen plizyè jou e nou pa pale. E mwen vini avèk yon kesyon ki ase enteresan, se ke gen moun ki te poze m kesyon mande eske ki sa ki kapab koz yon gason pa ka fè pitit. Mwen vini jodi a pou m dekòtike, pou m di ke gen 5 gran pwen, gen 5 bagay ki ka fè yon gason pa ka fè pitit. Premye sa bagay ke n ap di, se sa yo rele enfeksyon. Enfeksyon an li menm, se ki sa l fè? Lè sa a, enfeksyon an li pral diminye non sèlman andirans moun nan, alò yon enfeksyon kwonik. E dezyèmman, e pa p gen ase de fòs, espèmatozoyid yo pa p gen ase de fòs pou yo arive. e rive o nivo de tronp de falòp pou yo penetre ovil lan pou fegodasyon kapab fèt. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, nou kapab pale sa rele sendrom de Kinfelter ou byen sendrom de Dan. Pase ti moun ki nan nivo NS, NS4 yo tou, yo ap bezwen video sa anpil, byen ke m pa pwojte de zimaj ki anko enpotan. E nou di ke se lò de la fòmasyon de kwomozom, lè kwomozom yo menm yo ap arive fòme, lè sa a se ki sa k vin pase? Pral genyen egalman pataj ilegal, sa vle di pa bliye ke nou konnen nan le karyotip imen, nou pral genyen 23 pè de kwomozom. Kwomozom yo deplase pa pè, ok? E nou pral pale de, alò pa bliye lè n pale de kromozom seksyèl e kromozom somatik ok. Mentnan kromozom yo lèske yap deplase pa bliye nou te gen selil yaployid yo ki se kromozom alò ki se kromozom somatik ensi ke kromozom seksyèl paske se 2 lo de kromozom ki pral bay sa yo rele yon selil diployid. Sa vle di pou n gen sa yo rele 46 kromozom nan. Lòske selil sa yo ap pral pataje o nivo apre la relasyon seksyèl pral pataje pou fòme egalman e atravè gamèt yo, enbyen lè sa a, olye kwomozom nan deplase pa pè, li kapab deplase pa twa grenn. Si li deplase pa twa grenn, moun, endividi sa a ki pral pran nesans li an, li pral gen egalman 47 kwomozom. Sa vle di li pral gen yon kwomozom anplis. E sa ka rive, sa rive souvan sitou che lè fanm, e lòske gen yon kwomozom, grenn kwomozom ki rete an tou, si se youn nan ki ale nan pataje ki pral fòme endividi an, Lè sa a, sa rive souvan kay medam yo, pale sa yo rele sendrom de tounè. Sendrom de tounè la ke fi an li menm li vin arive ke l pa fòme, e li pa gen pwal o nivo de zòn pibis yo, ebyen fi sa pa gen pa janm gen règ li, se tout anòmali sa yo ki kapab koze. Ok sa se kay fi yo. Men kay medam yo, nou pale de sendrom de Kinfelter, nou pale de sendrom de Down. La ke nou pral wè ke moun sa a li menm endividi a kapab trè agresif, sa vle di li pa gen pwoblèm pou l fè vyolasyon, l ka fè kadejak alèz, e sa fè dan le ka ke moun sa yo, yo pa pran yo pou yo sèlman pèdi a la jistis, men fòk yo mennen yo lopital pou yo gade ki pwoblèm yo, kòman yo kab analize ka sa. Nou pale de sendwom de Kinfelter, nou pale de enfeksyon. Twazyèm sa nou rele pyè nan ren. Sa moun rele pyè o ren oubyen kalkil renal. Lè sa a, se ren yo menm sa yo fòme. Yo fòme egzakteman apati de e alò sitou gen moun ki pa renmen aplike règ dijèn yo, lè moun nan gon pipi ki kenbe l li toujou pou pran di tan, li rete jiskaske yo menm yo ap vin fòme de peti kayou ki pral ki pral bouche sa yo rele de veso kote ke moun nan li menm li kapab vin atake pye nèg la men kanmenm gen prekosyon moun nan kapab pran epitou gen tretman, n ap pale de sa yo aprè. e apre. Twazyèman sa nap rele e ensifizans de spèm, gen moun ki pa genyen kantite de spèm ke pou yo ta genyen, sa pèmèt ke espèmatozoyid yo, yo ap viv yon ti jan vilnerab, pwiske yo ap viv vilnerab, yo pa ka gen aksè pou yo fè tout e, pou yo fè tout va e vyen ke yo ap genyen pou yo fè o nivo de milye kote ke yo menm yo ap viv la. Kounye a la, lè pou yo ta monte pou ale o nivo de twonp de falòp pou yo al fè fekodasyon che la fam, Lè sa a, yo pral pa jwenn sifizaman de spèmatozoyid, yo pa ka vwayaje twò lwen. Sa se katriyèm pwen. E senkyèm bagay ki ap genyen, se sa yo rele, lòske lè spèmatozoyid sot an mouvman. Lè sa a, pa bliye spèmatozoyid yo, yo genyen sa yo rele de flajèl. Yn fwa ke flajèl sa yo arive kase, e flajèl sa yo kase, pandan ke yo ap fè mouvman pou yo al monte, se kòmsi se twonbòn yo t ap monte pou yo ale onivo de twonb de Falòp. Lè sa a, piske yo kase, yo p ap kapab monte pou yo al fè fegondasyon. Egal 5 repons sa yo nan videyo sa a m te chwazi pote yo pou nou ki enpòtan. N ap toujou tann kòmantè yo, e n ap toujou tann kòmantè yo, n ap tann kesyon tou, tou sa ki genyen. E m ap pote dèzinfòmasyon pou nou sou kesyon tretman. e swa enfeksyon natirèl e swa pou alò sendwom de tounè an m paka sendwom de kinfèltè lan tou m paka pale nou de li e kòm tretman ke m pral pote pou nou m pa gen anyen m ka di nou de li paske sa son bagay ki fèt depi la fòmasyon e de gamèt e pyè nan ren an li kapab genyen enfeksyon kapab genyen E ensifizan de spèm, gen de sibstans nou kapab konsome tou pou nou vin gen ensifizaman de spèm. Pa egzanp, nou kapab pale de petimil, se trèz enpòtan, sa yo nou rele pitimi an, bon, ki te disparèt kounye a ki retounen. E pou kesyon de flajèl yo tou, ki konn kase a, sa a se yon sòt de, e nou kapab toujou pale de tretman, nou kapab pran tout prekosyon sa yo. Men lòske nou gen de zanòmali kwonik, nou kapab toujou konsilte yon medsen, pou plis enfòmasyon merci map tann kòmantè yo e nan video nan pwochèn video ke nap gen an nap ka pale de tretman ke nap gen pou pote avèk chak tip de anomali sa yo merci e pou tout moun ki tap swiv mwen e toujou aktive klòch notifikasyon pou nou kapab toujou gen tout nouvèl video ke map voye pou nou.